Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Dalès Seneksan, n ap travay pou Radyo Tele Se Plis, jan w konnen l deja. Nou twouve n nan Dahabon, nan yon bèl aktivite ki te genyen, kote nou t ap rankontre plizyè pèsonalite piblik, anpil moun sòti diferan kote, men nou kwaze avèk òm sa a ki li menm ki pase de prezantasyon, e pa mwen ki pral di non l, nou konnen l deja, nou wè kiyès li ye deja, donk se li menm ki pral di nou kiyès li ye. Ou ansanm avèk nou la, bonswa kòman w ye? Dales m salye w m salye tout moun kounya ki ap gade nou sou radyo TLC plus se yon privilèj pou mwen menm pou m la nan Dayabonde pou la premyè fwa fò m di w m gen 16 an m pa janm ko osi pwòch Dayiti m vini Repiblik Dominikèn kapital plizyè fwa ou konnen m gen òganizasyon ki ap ede moun nan plizyè kote nan Santo Domingo, Sendomeng. Donk, se yon privilèj pou mwen pou m la. E lè m ap gade w k ap fwape, m te trè jèn tou lè m te ann Ayiti, m te kòmanse nan medya. Donk, sa fè m plezi m wè w la a. E lè w di, monchè, fò n fè yon ti pale, m di non. Kòman pou m pa ta pale avèk ou pou m ankouraje jèn yo? Jounen jodi a, si m ka la antanke pastè, si m ka la antanke yon imanis, moun k ap ede moun, sosyal, gen yon lè, M te Latibonit, moun te pote ban mwen. Pa t ko gen jounalis tankou w, pa t ko gen tout bagay teknoloji sa yo. Men jounen jodi a m panse ke m anfòm, m se pastè Bòs Bens. Donk, si w pa poze m kesyon, m ka kontinye pale. M santi sa, m santi ou gentan vle pase animatè la dèyè, ou met pastè lan devan. Men poko, bagay yo poko rive la. Kòm nou pa pral long, pa di m ou vin la, ou pa travèse fwontyè a, Bòs Bens? Non, m pa travèse, m pa, m pa, m pa ba w sensèman, m pa konnen, m pa, gon fwontyè nan lakou a kote n ye a nan otèl la la a? N ap kontinye, nou kite sa la pou l pa fè zen, nou pa gen anpil tan. M sezi wi. Nou pa gen anpil tan. M pa travèse. Donk, jan w konnen l deja, avan, mwen menm pèsonèlman m swiv li anpil, se te Boss Ben, m renmen show l yo, donk yon show ki fèt a yon iltra pwofesyonèl, donk mwen aprann anpil de li etanke moun ki nan medya, donk lè m te kwaze avè l la m di ay non, m p ap rate okazyon sa a m pa fè ti pale ansanm avè l. Donk Boss Ben, 2 show televizyon rapidman gwo tranzisyon ki fèt ou vin pastè kounya la èske ou ka rezime l pou nou nan mwen de 1 minit. Ou pa fèt pastè alò ou fèt pastè ou pa vin pastè sa vle di lò dyaman pa janm fèt tè pa janm fèt pou l transfòme an dyaman dyaman pa tè pa ka transfòme an dyaman men dyaman ka andan tè sa vle di ke. Je suis né pasteur se sur gen bagay ou konnen m pat aksepte apèl la vrèman moun Bondye rele ou toujou ap kouri ou pa vle men jiska mètnan m aksepte paske m pa gen chwa. Ou vle di m gon bann pastè kap fè show off la yo pa menm gen apèl la Wi men paske gen gen 2 tip de pastè il ya de pastè aple e pastè delege e menm jan tou gen de nèg ki li pou lal avoka li fèt avoka ou konprann men li kòmsi l pou lal li al aprann pou l ka konprann lwa yo. Men gen de moun ki pa avoka menm, li jis kòmsi l al aprann li pou fantezi. Epi l ka resite lwa, men gen de moun ki fèt pou sa. Sa vle di ke an rezime, m pa vin pastè, m fèt pastè, m pa t aksepte l. Dayè m se moun, m te gen setan, depi gen bagay istwa vi m ta e. Bon, tout fanmi m nèt se pastè. Yo menm gen anpil ladan yo ki pastè paske manman papa yo pastè. Nan tout kouzen m gen yo, nan pitit manman m yo, nou senk gason, se sèl fanmi pa nou an ki pa t gen yon pastè. Dayè de tout fason yo rele m. Ou vle di m se sèl ou menm ki pastè nan fanmi an? E nan pitit manman m yo? Bon se non sèlman se mwen mwen menm sèl mwen pastè, yo menm se privilèj pou yo, yo kontan paske yo pa vle yo menm, yo pa janm vle. Dayè se rèv yo. Ou konn ou konprann ou, m gen 4 frè, nèg yo kòmsi m pastè pou yo. Mesye li pa ka konsa, mesye degaje nou, al pran apèl nou, al pran apèl nou, m reziye m mesye, reziye nou tou. Bòzmenn, se Bòzmenn ki la, donk fòk mwen gade pou m wè si tout bagay ok, donk Bòzmenn. Non men pandan se tan ou pa ta gad tout, men Medam se mesye fòm di w ke yo mèt al gad si tout bagay ok fòm di w ke yo se yon animatè ki la al gad si tout bagay ok al gade e pou wè si map byen pase donk fòm di w ke yo menm ki ap gade m la pa bliye ke nap filme l talè li menm se pa lafwa lap priye pou nou yo pap tande w non se la pou vin pale donk e jis pou di w ke frè m map felisite w epi fòm di w ke se nou kap mennen wi bèl otè ou pa si pi m pi wo pase w. An nou avanse. Donk Boss Ben, donk se pa premye fwa ou vin Sendomeng men se premye fwa san dout ou vin Dahabong. Donk ou tap pale talè a m te sezi yon bagay alò yè dizon mye lè w tap pale de motivasyon w ap bay yon pakèt mesaj donk mesaj yo mwen menm pèsonèlman m grave yo. Ou tap pale yon òganizasyon ou genyen donk avan se petèt yo te konn bay kounye a se ou menm ou gen opòtinite w ap bay ni blan Ni ayisyen. Sa te, m te sezi sa mwen, m te renmen l. Donk kòman òganizasyon ap fonksyone, èske ou gen plan pou w vin ba yon kout men an Repiblik Dominikèn avèk moun sitou ki yo menm ki nan nesesite yo? Tou dabò, mèsi pou bèl kesyon sa a. M pa gen plan e Bondye t gen plan. Òganizasyon sa, si m t ap fè òganizasyon, m t ap gen tan omwen gen katòz, kenz an depi m fè l o Kanada. M te konn ap ede moun men bagay, m ap di w sensèman, pran n byen wi, bagay sa pa t enterese m. Bondye rele m. Nan mwen de 2 mwa, òganizasyon an gen yon depo La Romana. Nan mwen de 2 mwa, nou gen yon depo Kanada. Nan mwen de 2 mwa, n gen tan voye yon bann bagay. M pa menm ko gen 6 mwa depi l egziste, n gen tan voye plis ke 20 doum bwat la. E la n ap travay pou nou voye tou Ayiti. Donk fò m di w ke òganizasyon ap mache byen. Se pa mwen. Bondye jis vle men m ap swiv wa Bondye. E youn nan bagay ki enpòtan, lè Bondye chwazi w, Wè lè Bondye chwazi w waw se li tap chwazi li chwazi w non men non sèlman li chwazi w bagay moun pa fè nan 20 tan ou ka fèl nan 2 jou that's my life e sak terib lan sèke jan w di an lontan moun te konn ap banm e kounya son privilèj ou ka sou ap swiv mwen sou rezo sosyo m gen zanmi Italie se rele ap rele m vin pran bagay rele vin pran vin pran and sa fèm plezi sa gen kèlke semèn menm pa yon mwa m gèt m achte yon machin se te rèv m te gen. Wè lontan ou konnen nèg renmen bèl machin, Range Rover, bèl machin an Dieu. Se sa, sèl animatè ki gen Range Rover. Kounye a la mwen, sa Bondye, sa Bondye met nan lespri m kounye a se m achte yon gwo pickup, yon gwo gwo pickup GMC yo. Pou ka ede moun.
Bro, se sa m fè ladan l, plen l bagay. Kounye a depi m rive yon kote fò m jwenn pou m pote pou lòt moun. Wè m vin la a la, m gen yon malèt la ki plen bagay pou m bay. M al bay kòmsi yon kote. M gen bwat la semèn pase a t vini. Donk mwen kounye a si m pa bay m pa santi m byen. Sa vle di ke mwen konsèy m ka ban yon moun. Kite Bondye mennen w. Gen yon lè m te m te wè jis tèt mwen menn. Bèl machin, bèl otèl. Kounye a pito m dòmi nan yon machin epi m konnen m ka mete moun nan kay. So sa vle di ke m panse m I say that all the time, an anglè slogan se. A blessing is a blessing when you can share the blessing. Sa vle di, an kreyòl, benediksyon an se yon benediksyon si w lè w ka pataje l. Si w gen kay sa a, ou pa ka mete yon moun dòmi ladan l, li poko benediksyon. Si w gen machin sa a, ou poko ka ba yon moun yon lib. Si w beni, ou pa ka beni yon lòt, ou pa beni. Bon bagay.
Nou pral fini. Di m, finalman, show la li, li, ou fè yon tranzisyon ladan l. Donk, ki show ou gen kounye a la pou moun yo kapab suiv? Mwen m konnen, men gen moun ki poko konnen. Ban m di sa pou tout moun ki ap gade n sou radyo tele, C plus yo. Boss Ben Show toujou egziste avan nan 2006, sa gen 19 an. 19 an m te nan m te gen nan TNH, m te gen Lapli Mizik. Sa m te konn preche ladan l levanjil. M sonje pou fèt emisyon Lapli Mizik 1 an m gen 17 moun ki konvèti, sa gen 18 an. A di gen moun k ap di oh sa k gen la men se sa Bondye lè Bondye rele ou wè dlo pa janm pèdi wout li lè Bondye rele ou se sa l ye kounye a show a toujou la men kounye a sa m vin fè nan vi m e pa jis show a depi gen depi w gen yon bagay li pa gen anyen poul wè a imen, a ede moun li pa entèresem. Depi yon bagay li pa gen anyen poul wè avèk le salut li pa entèresem. Si jounen jodi an m la avèk vye amo se paske m wè pastè, doktè, prezidan, Maxo Joseph misye non sèlman li gen poul wè avèk nanm men li gen pou wè bagay sou tè sa. Sa di kisa objektif Bòs Bencho a M pa gen tan m ap pèdi anyen. Bon m gen zanmi m ki nèg k ap fè pi gwo festival yo Ozetazini, Kanada, nèg yo e zanmi m. Men m pa sa pou ki sa m pral danse vè Wana Mach sa pa di m anyen. Men si w di m w ap fè bagay pou lakilti, pou lepeyi e pou lam, m la. Sa di m pa fè anyen ki pa gen anyen pou l wè avèk anyen. Sa di Bòs Ben Show la, m transfòme l nèt. M te toujou gen pastè avè m. Dayè pi pastè k pi fò ayisyen yo, doktè yo Kanada, yo te toujou nan ekip mwen. Men monchè m te toujou ap rale kò m. Men yo te toujou wè sa lòt moun pa wè. Men jounen jodi a m gen pastè Joseph Junior Cloméus m gen 25 an depi nou byen depi n te Ayiti. Misye se yon gwo doktè. Ou byen antoure? O, m trè byen.
Ou konn sa misye di m dènyèman? Misye di, Ben, men ben kounye a la monchè, moun yo wè ke m te gen rezon. Lè moun. Baz Ben gen yon legliz?
M pa gen legliz. M ap ba w verite, m pa ka gen legliz. Pito di sè Baz Ben gen yon legliz Bondye ba l responsab paske de moun ap di w pral kay pastè entèl, pastè entèl pa gen legliz. Si w, kesyon an pou m reponn li, èske Baz Ben prezantman gen yon asanble l ap dirije? L ap dirije. Physically. Non pa fizik li paske Bondye mande n pou nou mete des egliz Bondye bon mwen menm sa Bondye ban m se pa pastwe yon legliz yon kote m pa gen m pa gen misyon sa se ale ouvri legliz ale pou mete lòt moun trè byento nou ta sipoze gen anvan 2027 Montréal Canada yon legliz fizik e pa mwen k ap pastè a m ap la. Menm ki te gen moun Bondye ap etabli. Epi Ozetazini tou, menm La Romana, nou gen yon pwojè 6 pwen 9 milyon. Bondye, sa, ou ka ri, fò ou pa ri non, fò ou ri paske gen bagay Bondye, gen bagay Bondye bay. Ou di 6 pwen 9 milyon oswa 9 pwen 6 milyon, ou di, o! Kòb sa a twò gwo, men anyen pa enposib ak Bondye. Sòm 24 di, A Letènèl atè e sou kè l ranfèm. Donk, li di m pou m trust the process. So, sa vle di ke nan, m ta sipoze, byento w ka tande la, La Romana la, w ap konnen. M pa pral fè anyen nan peyi an la san ou, paske, ou konprann, okòmansman etè lapawòl. Ou gen lapawòl nan men w. So sa vle di ke. Nou pa gen pwoblèm lapawòl.
Se sa. M tou deklare ke radyo, radyo tele se plis la avè nou nan minis la. Se youn nan premye medya k ap gen. Se premye e bakòp nou. Ki la nenpòt lè nou pral bay don tou. M gen bwat mwen fò m di w tou la ou Manal la m gen 2 doum 2 bwat ki la. E pa nan menm non. Ki ranpli. Yo poko nan menm non. Non y ap nan menm w ap la.
Men yo poko nan menm.
Ou konnen non pa t ou di sa.
Ou konnen yon bagay m renmen nan ministè a. Lè n ap fè bagay pou nou voye Etazini, sot Etazini oswa Kanada pou nou voye isit, Sendomeng oswa Ayiti, moun k ap ranje bwat yo m di yo fò nou beni ladan yo. Nou pa bay bagay nou pa bezwen nou menm. Jis m di w ke aktyèlman la Bosmans Ministry alò nou te kòmanse Bosmans Ministry kounye a nou Chosen Nation Ministries nou sou zoom nou priye chak 11 è 30 nan maten 11 è 30 nan aswè nou toujou priye chak jou chak swa donk si yon moun ta vle konekte avèk nou n ap trè kontan byento tou nou pral an Frans yo te envite m an Frans m pa t janm gen chans ale Men ministè a ka mennen m paske la m avèk yon pwofetès la tou epi fò w deklare sou mwen avan w ale. La a nou deja gen yon kamèamann k ap viv an Frans, genlè se li k pral reprezante nou an Frans tou nan pati sa a. Donk talè n ap va gen pou n pale. Souple menm pa pati ministè a, se yon nou.
Lè w di nou an, ministè a ladan tou oswa? M antre, m antre endiyèkteman. Enben nou. M antre ladan endiyèkteman.
Nou. Nou. Enben nou, on va pale fransè ou pa? Nou pral fini, non n ap kite l la pou l pa fè zen. Nou pral fini, se te Boss Ben, Boss Ben ki t ap fè yon ti pale ansanm avèk nou. On avandènye bagay. Bon, avandènye bagay la sèke Boss Ben, frè w, sèvitè w, Jan m toujou di kounye a. Boss Pasteur Ben oubyen Pasteur Boss Ben? Bon, m ap ba w verite mwen menm depi w te rele Hey! Paske imilite a li presèd laglwa. Depi w vin enb. Gen de moun ki di oh e pastè entèl m ye. Pastè pa nan tit lan, men nan fonksyon an. Yon bèje, ay! Tande yon pawòl. Dèfwa w gen tit lan w pa egzèse l. Resevwa sa. Resevwa sa. Yon bèje bèje, li pa ka bèje san mouton. M pa konn si w, sa vle di si w pa gen anyen w ap fè, si w se pastè ou pa gen moun w ap, sa vle di si w di ou enb, ou gen sajès epi ou pa ka montre l, ou gen yon pwoblèm. Sa vle di ke se nan sajès mwen, yonn nan priyè m toujou di Bondye ke m se yon sous de benediksyon, m beni moun, se sa m toujou ap mande l. Sa vle di ke wi nou pastè men pou pastè fò w ap pastore, fò w ap ede moun. Sa vle di ke nou menm nou la pou nou ede e se konpòteman m ki pral fè w ka rele m pastè. E jan m t ap di yon ougan yè bò kò a, gen nèg ki rele tèt yo pastè frè m. Ougan plis pastè ke yo. Paske gen de nèg la ki rele tèt yo pastè se gwo vagabon. E n ap priye Bondye pou Bondye pèmèt ke temwanyaj pa m pwouve ke y a de vrè pastè ki egzis. De menm jan moun tankou pastè Maxo ki ka pran kòb la tounen pote l bak. Antouka frè m. Pou tout fanatik ou yo, yon mesaj Net pou n ale. Messager sèke lèm wèw m sonjem ke bondye fè w vin pastè tou ay janm ap kouri a ou gen dwa ap kouri tou. M poko m paka di amen. Non pa bezwen ap depale non banm mwen tou ke bondye ke si ou wè lontan si moun konn ap deklare sou mwen konsa monchè m tap pè gen de moun m pat pale avèw poutèt sa ou menm Johnson Napoléon di ah ti frè a ou konnen lè Johnson wè m nap fini. Johnson wè ke m aksepte apèl la, li rele m, li di, Ti frè, m gentan wè, depi wè wèm ou aksepte apèl sa, m wè Bondye di, m di Bondye pran ti sa nan gòj. Paske an reyalite, ou panse mwen menm Boss Benz t ap antre nan bagay pastè a? Bagay sa pa fasil non. Ou gon jan w ap demake, men alò w ap demake nan fidèl yo menm jan tou, menm ti pa, menm bagay yo. La m reziye m. Ou konnen se yon modèl m ye tou, mannken. Sa vle di ke nou modèl nan konpòteman, nan slim fit la, epi nan levanjil tou. Gen nèg ki pa chèlbè. Ke Bondye beni w, oke frè m. Guys nale dale sonexan pou radio tele se plus mèsi anpil dèyè kamera nou te gen yon bèl bèl yon trè trè trè bèl joli dam donk demwazèl byen kanpe malerezman nou pap ka wèl men kanmenm li tap ba nou bon jan sèvis ma gen pou m voye fotol pou nou oubyen lè map edite video sa dale sonexan pou radio tele se plus m tap pale a Boss Ben baww.